M ap pran egzanp yon swadizan jounalis ki rele Louko Desir, pa egzanp, sou yon milyon lòt ki genyen. Msye m pa konnen m, ni an nwa ni an blan. M pa konn msye non pli. Msye literalman m fè dezan ui mwa prizon, msye fè dezan ui mwa ap vosifere sou non m. Vosifere pou kisa pou l ka jistifye 3 santim pou l ka okipe madanm li an pitit li. La vi è jist. La vi è simetrik. Sonje doulè papa m sou yon li dopital avèk yon kansè de kolon. Pandan ke Louko Désir ap denigre pitit li, k ap akize l ouvèteman de bagay ke menm misye pa konn sa yo ye. Gon ansyen polisye. Se oubyen li te nan CIMO oubyen li te lan bim menm plis kwè se nan CIMO li te ye. Li bay tèt li yon non sou tiktok ki fut le premier à faire comprendre que Village de Dieu ap antrene de de de map antrene bandi nan Village de Dieu etc. Le premier à le dire. Kote l pran video ak yon nèg ak yon kagoul nan tèt li, misye deside ke se mwen menm. Ke nou gon pèp kote gon to d'analfabetism selon dènye rapò unesco a, kote yo di ke se 83.7 pousan d'analfabetism ke nou gen nan peyi sa. Se pou tèt sa ke popilasyon ayisyèn nan se triste. jis aksepte ke yon moun idantifye yon lòt ak yon kagoul nan tèt li. Fòk misye sou 7 ou 8 operasyon lan lang. Lang kite twòp pou li lan bouch li a. E m tande l poko fin koupe ladan l. Ankò yon fwa lavi è jis e simetrik. Je pran lòt egzanp, Gabriel Fortuné. Toujou lan kad akizasyon.

Paske se menm esklav a talan yo k ap travay pou kolon blan. E se ke Le Nouvelliste kounye an kopye nwa sou blan. Dayè, li te fè premyè paj Le Nouvelliste. La premyè paj. Ou Gabriel Fortuné, un type ki ki grandi a manman m, paske manman m est de Camp-Perrin, Okay. M. Komin Dè Kay, padon, Gabriel Fortuné est de la ville Dè Kay. Misye gon lyen de parente menm avèk manman m. Il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le Président Jovenel Moïse te ban m lòd pou m t achte 60 fusil pou li. M achte 200. Donk, gon 140 fusil ke m achte anplis, selon Gabriel Fortuné.

le 14 out, jou pou jou, dat pou dat, yon tranblemanntè souke le Gran Sid. Erezman, jè apri la bòn nouvèl ke yon blòk 30 lan otèl li a tonbe sou lestomak li, l mouri lang deyò. Erezman. Paske jan de enègimèn sa yo fòk lanati disparèt yo menm. Paske pou yo pa al viktim lòt moun. Je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Sa k pi bèl nan istwa a, kèlke sis ou sèt jou plita, dezyèm manb meri a ekri on lèt sou non meri an bay direktè depatmantal Sid la, DDS, pou vin pou vin wetire on volim zam ke yo jwenn nan dekonb otèl la. Moun ki tap mache pale nan tout radyo ke prezidan Jovenel te ban machte 60 zam e ke machte 200 oubyen machte 260 lan, e se nè ke le debi. Je repèt, se nè ke le debi. Donk, tout akizasyon sa yo se jis de moun kap voye monte, bon m pral rive pi lwen. Ou pran òganizasyon dwa de lòm yo. k ap eksplike ke mwen se yon moun k ap vyole dwa moun, m ap tire sou manifestan, ekse. Men se pa travay ULGPN. Sa m al chèche nan manifestasyon? Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ-de-Mars, ki e yon zòn sterile, la se autre chose. E travay sa a tou, ULGPN pa janm fè l pou kò l, li te toujou fè l avèk CIMO. perimèt elaji a se Simon k fèl mentnan si gon brèch nan Simon paske li te evidan ke lapolis la tou tap fè politik ak prezidan evidan donk te konn gen de brèch nan Simon kote manifestan anvayi nou men nou pa gen gaz lakrimojèn nou oblije fè de kout semons defwa poun dispèse lafoul men se zafè de touye moun on ma atake sou la wout de layopò

Misye di m klèman ke m pa gen dwa gen avoka paske se yon ankèt administrativ. Pandan ke l ekri nwa sou blan nul ne peut être, ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Paske se, se entèvyou ou pral pase m. Se yon pwosè vèbal dodisyon ou pral, ou pral fè m siyen avè w. Pa de pwoblèm. M aksepte, m obtanpere. Paske m te ka di non, pa gen bagay konsa. Paske se vyole dwa m. Ok mop tanpeye m aksepte. Un policier. Enspektè jeneral par dessus bord. Paske pou enspektè jeneral fok ou dakò ke w son moun ki gen karyè. Misye eksplike m ke gon nèg ke m bay yon bal nan tèt. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement Gabriel Fortuné li komanse yon kote. Li kòmanse a pati de yon deriv ke li te fè an tan ke majistra. Kèlke pa an 2020, m sou wout Kanapevè nan veyikil mwen epi m sote sou yon tèt bèf, men yon ansyen modèl tèt bèf ki gen koulè pikòp USGPN yo. M pa gen tèt bèf nan inite m. M gade m jwenn on tèt bèf ki kouvri konplètman ak on koulè kaka jako. Egzakteman koulè inifòm USGPN. A ma grande surprise, m pran telefòn mwen, m fè plizyè foto machin nan, m asire m ke m pran foto plak machin nan, se te yon dimanch. Epi m voye bay chèf operasyon m, lenspektè divizyonè Jacques Sincère, pou m di, demen maten m ap tann on rapò sou machin sa a. Enspektè lan di m, A vos òd, mon kòmandan. Donk, efektivman, misye, lendi maten, le landemen, de trè to, l al nan yon avct, avèk lan sikilasyon pou, apati de plak machin lan pou l konn pou kiyès veyikil la. Ironi du sort, se le veyikil du magistrat des Cayes, Gabriel Fortuné. M di, Bon, ke trè byen. M pran telefòn mwen, m rele l, Onorab, kijan w ye? Oh kòmandan bagay etc. Bon pason, m di a kòmandan men ki sitiyasyon k prezante men men men e ke malerezman byen sur avèk tout la jentiyès di ka toujou dan le respè men de manyè trè fèm sa se klè men toujou dan le respè m di l ke e ke machin sa pap ka ap sikile nan lari a konsa paske li ka koze pwoblèm. M te ka santi nan tenb vwa l ki n'était pas trop content. Men il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. M di l ok très bien. Peut-être un mois plus tard, le Président de la République, Jovenel Moïse, deside ke l bral nan Sud nan kad yon mission prezidansyèl. Men an jeneral, a chak fwa ke le Prezidan desann nan Sud se toujou nan hôtel Majistra Gabriel Fortuné ke l toujou desann. M pa t al nan misyon sa a pou de rezon administrativ. Ajan m yo, yon ajan rele m pou l fè m konnen ke, a, kòmandan, sonje tèl machin, tèl machin, paske m te lage alèt la nan tout inite a, e ke nou fenk wè machin nan la, men nan lakou otèl nan la, jiskaprezan li kouvri an kakachat. M pase lòd imedyatman, san pase pa Gabriel Fortuné, paske m te pale avè w deja, e granmoun ki non w? Se granmoun ki nou. M pale avè w deja, ou di m ou t ap fè le nesesè, ce que tu n'as pas fait, donk mentnan, jwèt pou mwen. M pase ajan yo lòd, m di grate machin nan imedyatman. Enben, depi, chak fwa prezidan desann nan Sid, misye pa salye m, bouch misye long, misye move akoz de desizyon sa ke m te pran, e pou mwen se te yon desizyon deta. Otre akizasyon se afè dwòg la, afè bato sikre a. An avril 2015, DEA avèk BLTS mennen yon operasyon nan waf Meuse, sa yo relo Terminal Varreux, kote swadizan, m byen di swadizan, te gen yon bato suk ke lakonpani Mega, Lwil Mega, Diri Mega ki pou lè Akra, Marc Antoine Akra e Olivier Akra,

M ap repete l pou nou, Kiyès ki kòmande suk lè akra? Nan ki waf bato a rive? Chez les Meuse. Les Intouchables. Pa bliye. Les Intouchables. Ou pa ka site non moun sa yo fò m gen lenpresyon. Men kiyès li sanble mwen menm? Mwen gen yon zanmi danfans mwen. ki militè menm jan avè m, paske misye te nan lame amerikèn, ki t ap travay nan tèminal Varreux, ki gen nan waf Meuse lan. Misye te responsab sirte laboral, paske misye, misye te yon safety officer. Kisa misye te, lè w, lè w, lè w responsab sekirite laboral, ki vle di yo ke la, asire l ke ke gen antiderapan nan eskalye, ke enstenktè yo mache, ke yo mete kas nan tèt, ke yo mete bòt antiderapan tou, eksetera. Misye ap travay sou Lasalin nan, donk nan Varreux, tou prè Site Solèy, mwen menm m ap travay Palè Nasyonal sou Channmas, donk Se te tou pre. An nou sa di ke si pa gen blokis vreman sou boulva Lasalin nan, mwen de 10 minit nan biwo misye. Donk efektivman m te konn al kote l bay de twa blag, pase chèche l pou n al manje, pou, paske nan lè poz, nan lè brek nou te konn al manje ansanm nan, sou wout ayopò la dè fwa ou byen nan, nan Mupana, eksetera. Donk ase souvan misye te konn nan biwo, m te konn nan biwo misye tou. Men baze w sou sa pou w di ke m nan dwòg la silteplè? Se te tout ti vis ki tap jwe avèm. Kòm mwen konn nan tèminal Varreux gon skandal nap kole l sou misye. Gen bal ki eklate sou Channmas e Palè Nasyonal tou pre a, nap kole l sou misye. E Ensidan Kafou Dayopò ke nou pral, ke m pral devlope talè, paske yo atake m sou wout Ayopò le 10 jen 2019, kote mwen viktim, men se mwen yo konvoke enspeksyon jeneral, se mwen yo te vle arete. E yo fè tout yon kanpay medyatik otou de non m pa rapò a sa k rive le 10 jen 2019. Donk tou sa pou m eksplike ke yon bagay pase nan waf Meuse la, se gade m gade yo koupe chèk polis mwen, Lè w koupe chèk polis mwen sa te vrèman etone m paske m si m te eksplike ke an 2015 m te deplase m te monte Equateur donk se pou m al fè metriz mwen donk se pandan ke m an Equateur paske m te siyen yon manda bay manman m pou manman m te ka rekipere chèk mwen e manman m al pran chèk mwen yo di manman m klèman e ke chèk pa vini e ke se nan pèsonèl lapolis pou l ale. Ok, manman m muni bien sûr de de de manda a, li debake nan chèf pèsonèl, yo di l ke non e ke e mwen gon konvokasyon lapolis ke mwen boude, akoz de sa yo yo kenbe chèk mwen. Lè m aprann sa, m pa fè ni 1 ni 2, m rantre an Ayiti paske j'étais pas là, m mande pèmisyon lekòl mwen, m rantre pou m vin sa k konn sa bagay la ye. Lè m debake nan Plan dcpj, dcpj di m non e ke se BLTS ki chaje l de sa, pandan ke se yon biwo ki depann de dcpj. E finalman je vè, m al nan BLTS. M rankontre avèk responsab la alepòk, enspektè divizyonè Joris. E misye eksplike m klèman e ke yo te konvoke m, BLTS te konvoke mwen, e ke le kòmandan de IGPN, ki konnen ke m gen on pèmisyon diman sinye, on pèmisyon detid, li ekri on korespondans, le Commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, Commissaire, Kòmandan de IGPN, à l'époque, paske la on parle de 2015, li ekri on korespondans a BLTS pou l di yo klèman e ke mwen boude konvokasyon, pandan ke l konnen m pa la. Donk se tè tout yn machin, y konpri pwòp kòmandan m nan jwèt la. M pase entèvyou sans avoka nan BLTS. Se tande m tande DEA konvoke m, je debake a l'ambassade américaine pou m al reponn kesyon, je n'ai rien à voir avec sucre, m pa t kòmande suk, m pa p travay nan waf. DEA pase m yon entèvyou ki manke tounen au vinaigre, paske m eksplike nèg yo klèman e ke ti jwèt yo vle jwe avè m nan, m pa moun sa. Yo panse ke yo ka fè moun mache pou yon viza etc. Écoute en faire qu'il est regarde. Mwen son nèg ki te genyen yon viza expire paske justement m te fè yon demande de renouvellement. Nap gen tan antre nan plus deta. Se mwen ki cheke paj paspò a m di nèg yo écoute hein. Kenbe zafè nou an ki mele m avè nou. Paske si efektivman yo te gen yon bagay kont mwen yo pa tap lan tout tete lang sa avè m paske Pwòp esklav a ta lan peyi sa, lan neyokoloni Dayiti sa, ba yo dwa pou yo pran moun lan kòlèt al avèk yo jan yo vle. Donk si y avè kwakseswa su mwa lan sèt afè, kwè m si n vle, m pa t ap devan w kamera kounye pou m ap esplike nou ki sa k te pase. Se kòm sa k sa fonksyone. Men byen sur, la près an Ayiti makiye l eksetera, e m ap pwofite di tout moun ke mwen gen òdonans de non lye sou dosye sa a, paske m remake ke chak okazyon ki prezante, la près, ekrit, televize, menm nèg an liy yo toujou a asire yo pou yo fè yo konprann ke m gon dosye dwòg, gon kes dwòg ouvè sou mwen. Non, s on kes ki fèmen e m gen dokiman de prèv de non lye mwen ke je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Mèt Waf ap fonksyone nòmalman. M ap poze tèt mwen kesyon si yo te janm reponn ankenn kesyon. Mèt Waf. Mèt Bato, idèm. Mèt Machandiz, nan pa lon pa. Monte desann avyon Ozetazini kòm il vèl, Se pa kòm si m egri non plis non paske je repèt ankò si yon moun di m pa ka al amerik di sid la vre m malad paske an ayiti si yon nèg ou pa ka al miami al manje makdonal se kòm si se sida w genyen mwen menm sa m mwen menm m pa konsa sa di ka fè etazini an eko tè je man bèlè pès men jiska prezan se yon bagay ki komik anpil ke mwen menm ki pa gen okenn rapò a bagay konsa lè vrè zaktè de sa k te pase a epi nèg yo nou yo pa janm site nan kenn kote. Alò ou panse ke jounalis ayisyen sa yo, nèg tèt anba yo, ta pral pran chans al site non Marc Antoine Accra dans une affaire de drogue? Kiyès? Kòman? Kijan? E sa me rapèl an 2020, le prezidan de la Repiblik, Feu Jovenel Moïse a eu à me dire devan le minis Zephyrin, nou te nou 3 nan sal konferans lakay li an 2020, li di m ki pwoblèm ou ak anbasad amerikèn? M di ekselans m pa konnen non m pa gen lyen ak nèg yo. Li di a e anbasadris la wi ki ki di m pou m wetire w kòm kòmandan de GPN. Ou gen yon awogans, yon anbasad wi. Pou yon awogans. Retire w kòm kòmandè. Li di, lè m mande anbasad de sa pou ki sa, o wi paske w enplike nan dwòg. E o prezidan Jovenel paske a lepòk 2020 deja msye te kòmanse wè valè m otou de li. Paske pa bliye lè m derape il ne me connaissait pas. Msye pran chans avè m kòm jenn gason e m bay rezilta. E m t ap bay rezilta. M pa bezwen ilistre. Travay mwen te pale pou mwen. Au président de me dire que li reponn anbasade sa li dil pa gen pwoblèm depi nou vin ak des preuves à l'appui mwen menm ankò kap aretel lonjel ba nou mwen menm ankò kap aretel map lonjel ba nou 2020 aujourd'hui nous sommes en 2024 m sot fè 2 ans 8 mois 2 zan 8 mwa fèmen dèyè bawo. Donk si efektivman yo te gen yon bagay kont mwen, yo t ap pran m nan kòlèt y al avè m. M arete, mwa pèsonèlman, m arete Flex, ke Diye t ap chèche, Most Wanted. M arete l, il était peut-être 11 heures du matin. 7 heures du soir, msye gentan nan first class pou Miami. Le Sénateur Guy Philippe fè toujou konprann ke yo te kidnape l. Ok. Yo kidnape Senatè Guy Philippe vers ann di 11 è midi yo tou dans la soirée first class pour Miami. Men mwen menm ki lan dwòg, ke nèg yo ap vociferer un peu partout, yo utilize l kòm zouti politik lè yo vle, paske yo sòti zèl kat sa nan de moman trè presi pou yo fè politik. Jiska prezan m la, e m mete yo an defi.

2017, 6 7 8 jiyè. Dayè, bò kay prezidan se te yon teyat doperasyon ke l te ye. Mwen pran yon senp egzanp, le prezidan è pati trajikman dan la nwit di 6 o 7 jiyè. Ou janm wè gen lwil sou wout Pelren ankò? Ou janm tande wòch ap tire sou wout Pelren ankò? Ou janm tande manifestasyon moun nan zòn nan? Menm moun nan zòn kay prezidan an, pou twa ka pyas yo te soulve kont prezidan de la Repiblik. San konte peyi lòk si 7 8 jiyè, 3 mwa lòk an fevriye, te gon epòk prezidan an se pou evite afwontman avèk byen sur pwòp pèp pwòp pèp pa l ki fè dèfwa l te konn menm aksepte pa desann nan biwo l nan palè nasyonal. Paske jan wout kanapevè lan te trese, te koupe eksetera, wout boudon, se te afwontman iminan l te ye. Donk li te prefere jwe zèl kat sajès la, ou janm tande pwoblèm sa yo ankò?